E jodi a timoun yo pa vini avèk ni maji natirèl, jodi a vini avèk yon ti konsèy pou nou. Ou menm fi ki toujou ap di w pa satisfè, ou menm gason ki toujou ap di w pa satisfè de sèks oubyen de fè sèks oubyen de fè bagay avèk madanm ou. Jodi a m vin mete pwen sou dosye sa, m vin di nou kisa ki lakòz ke nou pa satisfè lè n ap fè sèks. Byen ke lè n ap fè bagay. Ou menm ki ta bezwen konnen kijan pou jere fanm ou frèt yo. Medam yo, m vin pou nou an premyè. Avan ke ou fè sèks avèk yon nèg. Avan ke ou fè sèks avèk yon nèg, ou sipoze pran san w, ou sipoze pran tan w pou w karese nèg la. nòmalman. E mesye yo tou, avan ke ou fè sèks avèk yon fi, ou sipoze pran san w, ou sipoze pran tan w pou w karese fi a nòmalman. Paske gen fi ki renmen nik fè sèks konsa. Avan ke ou antre nan fè bagay avèk nèg lan, ou sipoze karese l byen, ok? Si tout fwa w pa karese, kòman n ap fè sa?

Nou sipoze pòte devan nou an koulè ke nou apral fè sèks oubyen ke nou pral fè bagay pou nèg lan li menm pa gen pwoblèm pou l pa pran sant ok pou l pa pran move sant paske depi se depi nèg la pran move sant l ap dekonsantre sou sa l ap fè ok e lè fini tou m garanti nou depi manje a bon manje a gou. Manje a gou manje a gou manje a se Nèg la pap vini yon sèl fwa Nèg la ap toujou bat pou vini plizyè fwa Pou fè manje a pwòp pou fè manje a gou kisa ou dwe fè Mwen pa voye bèl vil medam mwen yo al sèvi avèk pwodwi pou yo fè devan yo sere apre kèlke tan ki pral ba yo pwoblèm Mwen sèlman ap voye medam mwen yo al achte fèy

Si kay la pa santi bon nèg la pap vini si kay la pa gen dous ache ti balèn ache balèn limen anndan kay la pou kite yon odè agreyab anndan kay paske si nèg la antre yon kote li jwenn son anndan yon pak li rantre oubyen ke l antre yon kote li jwenn anndan an sal li pap kouche w la lap oblije al peye yon otèl pou l fè l.

Dabò, ou sipoze karese nèg la, e nèg lan sipoze karese w. Pito nou fè plis tan n ap karese, nou fè mwens tan n ap fè sèks. Paske, lè nou fè plis tan n ap karese, lè nou fè plis tan n ap karese, li pi bon pou nou. Lè nou fè mwens tan sèks lan, nou satisfè. Oke? Paske, nèg lan vini, nou pran yon inèdtan pou n karese, nou pran dezèdtan pou n karese, fè ti jwèt, fè ti lalo, fè ti satiyèt. Nou pa wè, fè ti pati, fè ti mòde, fè souri an, nou souri, nou bagay. Ok. Sa e tout pati ka fè ke ou satisfè, ou pa bezwen ap fè de, twazyèm tan, katrèm tan, senkyèm tan ap fè sèks oubyen ap fè bagay pou te ka satisfè. Sa vle di ke depi nan karese, depi nan karès lan, ou gentan satisfè. Tankou pa egzanp, menaj mwen vin kote m. M pral kouri retire mennaj mwen epi retire rad sou mwen epi fè sèks? Non. Dabò, m fè ti jwèt avèk li, nou pale, nou ri, nou bay blag, m m satiyèt li, li satiyèt mwen, n ap manyen tete, m ap manyen tete l, m ap manyen bò kou l, m ap bo l bò kou l, m ap souse bò kou l, nou konprann? M ap souse bò kou l, m ap souse tout po l, li menm tou l ap fè konsa pou mwen.

José karese nèg lan wi. Pase menw sou kòl, pase menw sou tetel, li menm tou lap pase menw sou tetew, ou pa kouri al fè sèks avèk li, nou konprann? Ou pa kouri al fè sèks avèk li cheri, ou karesel byen karese wap souse bò koul wap fè ti bo nan zòrèy li wap met lang ou wap jwe lang ou nan zòrèy wap jwe lang ou nan tout jel ou konprann? Aprè yon gwo bonbon lanmou konsa omwen nou ka fè seksi. Men pou devan an fòk devan an ka bon tou paske depi nèg lan pa jwenn devan an bon li pa koule li te di nou mwen tounen di nou sa ankò sou chak videyo m toujou di nou sa depi ke

Avan ke m pèse kaban farin, m pran omwen 2 zè de tan pou m byen karese, fè ti jwèt, fè ti mòde, bay ti blag, grafouye, m pichtonnen, nou fè ti jwèt sa yo avan aprè sa nou fè sèks. Ebyen se konsèy sa m te pote pou ou, se la m mete fen avèk videyo a. Ou menm ki te gentan abòne m di mèsi, ou menm ki te poko abòne pa ezite abòne avèk chèèn lan.